Guy, e, ou tèlman gen yon konfyans, ou tèlman gen yon asirans ke w ap retounen ann Ayiti, gen anpil moun ki fè dot analiz ki di ke, e, ou ta rekonsilye avèk de moun, de moun ou te konn fonksyone avè yo 2002, 2003 Ozetazini, 2 moun ke w te gen 2 kontak avèk yo Etazini lè ou t ap mennen konba fas avèk rejim Lavalas la, n sonje l 2003-2004. Ki kisa w ka reponn a kesyon sa a? Ayisyen pa janm kwè ke Ayisyen ka kanpe anfas blan e di blan sa w fè a li ilegal, sa w fè a li pa bon. Se sa k fè n toujou nan yon ti atitid de servitude de moun ki rete ak moun. Mwen kwè ke Ayisyen, pèp pa m nan, konnen m byen, l konn tanperaman m, li konn karaktè m, e l konnen ke Guy Philippe pa konn rele ak moun, e l konnen ke m pa bezwen moun. Si m te rekonsilye ak moun, si m te pale ak moun, si m te mande blan fè sa pou mwen, m t ap di pèp mwen men sa m fè. Mwen fè yon rekou ke se mwen k fè l, e m pa gen okenn antant ak okenn blan. M pa gen okenn negosyasyon m fè. Sèl negosyasyon m fè, sèl bagay mwen fè se avèk lajistis ke m prezante tout papye m pou m di lajistis sa k fèt la ilegal, sa k fèt la pa bon. Ankò yon fwa m ap di nou, pouvwa nou wè ti blan ann Ayiti yo genyen an, yo pa genyen l isit Ozetazini paske jistis la li fò Ozetazini. An Ayiti se vre m konnen ke menm pou w nèg minis, direktè jeneral, fòk blan bay oke l. Ou poko janm wè lè y ap chanje kabinè an Ayiti oubyen y ap mete yon minis fò yo voye l bay blan an wi pou blan di m vle sa oubyen m pa vle sa. This call is from a federal prison. Ki ke nou kab fè avèk atitid sa? Ki peyi serye pou kèlkeswa moun w ap mete kòm fonksyonè piblik ou fòk blan an dakò l? Se nòmal pou peyi a vin yon peyi restavèk. Donk m ba w garanti Guerrier e m ba pèp mwen garanti ke rekou m nan se mwen k ap fè l e m pa gen okenn negosyasyon ak okenn moun, se sou lalwa mwen kanpe, se sou lajistis mwen kanpe. Retou iminan, se sur ke Guy Philippe ap tounen, li di l, li konfime l e l ap fè anpil demach pou sa e kote jiridik yo dosye a ap avanse seryezman selon sa ou eksplike avèk nou la a. Dènye entèvyou ke w te bay ki te rive an Ayiti an, Ou te ekstrèmeman asid Guy Philippe, ou te manyen dosye Petro Caribe, ou manyen de jounalis, de nèg ke w trete de machann mikwo, ou kanmenm atake sistèm nan nèt an jeneral. Au retour de Guy Philippe, eske li pral retounen nan parleman oubyen l ap pran yon pozisyon ki ale alankont de pouvwa ranplasan paske ou tagèt tou pouvwa a? Ki pral atitid, ki pral konpòteman Guy Philippe?
Mwen te tou di l tou m pa gen ènmi, m pa kont pouvwa a. Jan m di w la, Prezidan Jovenel Moïse son prezidan ke m renmen e m fè kanpay li e m ta swete ke l reyisi avèk tout sa l te di pèp la li t ap fèt. Se vre, si lè m tounen, pa si, m ap tounen e m pa t menm bezwen di l nan mikwo, tout moun konnen ke m ap tounen.

Paske legalman, Nan mwens ke 9 sa mwa. m fè a, agiman m yo, m kanpe sou yon baz, onètman m panse ke si se lajistis vre k ap fèt, si yo kwè nan demokrasi vre, mwen kwè ke avan oubyen an ete a fò m ta deja avèk pèp mwen. Se sa, se pou sa m ap Sa vle di batay, ou ka nan m fèt ap Sen Lwi, batay. ou ka nan fèt Sen Lwi la a wi 25 out.
Sot la Jeremi bò ti ame li kache se rèv mwen se santan ye se santan ye Guerrier map diw dosye koripsyon an son dosye ke n pakab jwe avèl se gangrenn nan se li kap kraze peyi a e se nòmal pou mwen di ke pwoblèm petro karibe a fòk li rezoud pwoblèm teleko a fòk li rezoud pwoblèm simantri dayiti a fòk li rezoud pwoblèm 8 milya de dola yo bay aprè tranbleman de tè la fòk nou konn kot kòb sa yo fèt Fòk ayisyen konn kot kòb sa yo pase, tout koripsyon k genyen, tout vagabondaj kap fèt, fòk nou konnen yo e fòk moun ki responsab yo peye pou sa. Se sèl jan nou kap fè Ayiti sispann restavèk, sispann mande. Blan an baw mòd lap baw kòb e menm kòb li baw la l konnen w vòlè l e l kouvri w li di ok m konnen w vòlè men Piga w pale fò, men sa pou fè. Fè tout sa m di. Se konsa yo kenbe sistèm lan an Ayiti. Men fòk gon nèg ki vini k pou l di blan an, monchè atansyon, Ayiti s on peyi serye l ye, Ayiti s on peyi souvren l ye, e l gon pèp ki nan mizè, e gon pèp ki vle travay. Gi yon segond ou enfòme, sou al atake dosye petro karibe, dosye koripsyon. Enben wap anfas pouvwa, wap anfas Jovenel Moïse wi prezidan repiblik lan. Paske kit se nan nivo parleman ou wè sa nèg yo fè nan kesyon dosye petro karibe a, si wap tounen la ou vin pale de kesyon koripsyon. Guerrier pou Haiti pou pèp mwen m prè pou m anfas menm tèt pam.
Bon sa son nouvèl. Nouvèl la se sa. Mwen te deja di tout moun, e menm nan kanpay mwen, mwen di sèl alye ke m genyen se pèp mwen. Pèp mwen se sèl alye m. M ta renmen ke ou kite Pòtoprens, ou al an pwovens, al fon kochon nan Grandans, al Boudon, nan Chanbelan, al nenpòt kote pou wè nan ki eta pèp nou ap viv, pou wè pa gon sant sante, pou wè jenn fanm k ap mouri ak yon eklanpsi, pou wè timoun ki gen laj pou al lekòl pa ka al lekòl, pou wè jenn gason k fin fè klas yo chita sou kont paran yo ankò. Donk tout pwoblèm sa yo te kab rezoud si te gen yon peyi kote moun t ap batay kont koripsyon, kote moun t ap travay pou pèp. Si w ta yon peyi kote twaka tè yo se pou leta e peyizan chita l pa kab fè anyen, peyizan anvi travay li pa kab travay. Donk se sa ki gwo pwoblèm nan e se sa pou nou konbat. E si demen m ta wè, m rive m wè moun ki anpeche sa Mache, sa fèt pou fèt mwen jwenn yon ale mye, kèlkeswa moun nan m ap kont li. Antouka Guy, se vre ke konba a ka mennen, men kote w ye a konba ap ekstrèman difisil pou l mennen. Palman an poko reyaji, èske pa gen okenn repons ki rive vin jwenn nou konsènan demand 125 mil dola ameriken an? Nou fè demand nan, palman an te angaje tèt li ke l t ap fè l, yo gen dwa bay li, yo gen dwa pa bay li, men batay la ap kontinye, batay jistis la ap toujou kontinye, ke yo bay li, ke yo pa bay li. Non men Guy, si yo pa bay li, w ap nan yon sitiyasyon difisil kounye a pou w jwenn avoka a.
L ap pi difisil pou m jwenn yon bon avoka, men m ap fè yon jan kanmenm. Fò m di w tou, mwen gen anpil alye isit Ozetazini k ap eseye ede m. Mwen gen zanmi m nan Boston ki rele Guillaume, Emmanuel Guillaume, k ap ede m. M gen lòt zanmi m ke tout moun konnen sou non Ralph Laurent. Tout nèg sa yo, tout mesye sa yo, nou m gen Djena, tout moun sa yo ap ede m batay pou m chèche pou m jwenn on bon avoka e m ta swete e m ta renmen ke se on avoka ayisyen m genyen pou nou mennen batay sa a antre ayisyen kont This call is from a federal prison. on ekip moun k ap fè dezòd nan peyi a.